Efektivman vre, sa di bote natirèl fi an li enpòtan. Depi ou di fi an, depi ou wè fi an, si fi an gen bèl zye ou di l gen bèl zye, ou pa bay manti. Li gen bèl dan tou ou di l gen bèl dan tou, ou pa bay manti. Men malerezman kounye a malgre yo gen bote natirèl lan, Nou konn di yo gen yo gen kalite sa lakay yo vre epi. E pa sa yap chèche kounye a. Nou wè bagay yo kounye a yo vin chanje de no jou jan ke mond lan vin ye an. Men an reyalite se sa li ye. Ou dwe bay moun nan sa ke sa ki pou li an ou dwe ba li l. Ou konprann? Nap a nap kontinye. Bon, e dakò avè w paske se sa paske nou pou gen anpil bagay nou pèdi tou paske

Chak fi pa resevwa tout nèg menm jan paske tout nèg pa reve sou Via menm jan. M ka al poze yon fi lal joure m epi Richard ale li resevwa Richard byen. Alò pou mwen menm istwa pa m nan m wè madanm mwen nan yon legliz yon premye fwa m di kèt li sa madanm mwen. M di map genyen l se premye entansyon m di kèt yon bèl timoun wi map genyen l. Koman sa pase ti kochi yo menm ap mennen ti ap mennen ti enfòmasyon mennen ti enfòmasyon epi vin arive yon kominikasyon yon ti pale alò gon bagay ke mwen menm m pa kwè nan lanmou a distans mwen plis kwè ke lè m anfas fi an m plis gen fòs pase ou konnen gen nèg konsa gen nèg se nan telefòn yo gen fòs gen de nèg se nan telefòn yo gen fòs pou pale avèk fi de fi a devan yo bèbè yo manke kran lè mwen ale nan telefòn mwen pa fè kòve m wè poum bon fòm wè fi an. Menm tifi an m oblije m bezwen l. Epi efektivman ou vin li nou wè. Sa w tap di an nou jwenn kesyon sa yo. Sa repons ke m te ba li an li pa diferan avèk tout sa l sot di la yo. Paske m paka jwenn definisyon pou lanmou. Ou konprann reyalite an. Sa m pral bay kòm definisyon an se pa sa k ap reyalite pou li. Mwen menm definisyon pa m nan se tout sa m santi yo. Se pa ka fè yon jounen san m pa tande l. Chak fwa m wè l men kòman kè m kontan. Ok si m leve maten m pa tande l m pral pase yon tout yon vye jounen m p ap ka travay byen. De tanzantan m vle konn kòman l ye, m vle konn si l manje, m vle konn si l kòman l te dòmi, m vle kòman jounen l te ye, m vle konnen. Alò se tout ti sa yo ki pral pouse fi an renmen w. Alò, ou pa ka renmen yon fi san w pa sansib pou li. Ou leve maten ou pa konnen si kòman fi a te dòmi, ou pa konnen si l manje, ou pa konnen kòman wikenn li te ye, e tout ti sa yo

Men e pa definisyon lanmou tout moun. Chak a konsa lanmou defini. Chak moun bon jan yo wè l.
Mwen sak ta pral pou bèl lenswa pa m nan, mwen pa janm kite fi an pou m tann fi a di m wi. Paske si on donne pas la liberté, on prend la liberté. Sou batay ou pran la liberté. Si w ap tann yon fi di w wi w pap janm gen defi w ap janm gen non.

Kòman w ka padone yon kòman ka yo ka padone yon moun, m pap di yon fi sèlman pou pou fi pa di ke nou vle e fokis sou fi. Alò nan yon relasyon fi a oubyen gason an fè yon erè, fè yon bagay ki nou estime ki grav, kòman yonn lòt ka padone pou n sove relasyon sa? Dènye pwen a tou pou n kapab mete yon tèm nan emisyon jodi a.

Ou di men si yon fi ki fè w wont, yon gason ki fè yon madanm ni wont nan sosyete, w ap bwè avè l epi l estime ou fè l yon bagay epi l pran vè a l kò w, li voye dlo a sou w l kase l nan tèt ou an piblik, kòman w ka al padone l aprè ki fè w yon bagay konsa ou estime kòm yon erè? Gen yon mo laten ki di ke errare è manumè, ki se sinifi ke lerè è timè ou byen lerè è le domèn de lòm, men gen yon bagay ki di tou, pèsiste dan lerè sè lè dyab. Ok Nou pa gen problem e nan yon relasyon gon erè ki pase e poun sove relasyon an poun sove ke lanmou ke nou gen pou len pou lot la ke nou ke nou deside nou kapab toujou deside poun padone e padone nap padone an nap padone a yon kondisyon ke pou sa pa repwodui e rezon ki fè nou vin ap padone an tou se paske nou nou vin rann kont malgre fi an fè erè an ou stil paka viv san fi an. malgre fi an fè erè a ou santi ke erè a ap domine w yon bò ou di skyèt mesye sak fè entèl al fè erè a dezyèman wap domine yon lòt bò ankò akoz de erè ou pa pale a fi an ou pa kominike a fi an wap domine ou vin ap domine plizyè fwa an menm tan wap domine a erè fi an fè a wap domine tou Avèk divizyon k genyen an, e ou oblije rann ou kont ke ou finalman ou pap ka viv san fi an, sa de menm pou de menm pou gason an tou. Ou vin rann kont ke ou pap ka viv san fi an, fi an vin rann kont li rann li kont li li pap ka viv san gason an, e li wè lap sibi tou. Epi tou rele fi an, di fi an, pou fi an li padone fi an oubyen li rele gason pou padone gason an, epi tou ke

m admèt m te fè yon erè, kit te fi an, kit se te gason an, m admèt m fè yon erè, nou dwe ini nou, jis m eksplike sa k pase an, avèk yon, avèk tout san fwa w, avèk tout kè w, ou mande moun nan yon padon, jis pou sa pa rekòmanse, jis pou n kapab rekontinye avanti nou ankò, paske ou renmen moun nan, ou pa ta renmen pèdi l. Jis mande padon, jis pou sa pa rekontinye ankò, jis pou nou kapab ini nou pou nou viv ankò. Se sa. Bon, bèl repons mesye, m pap kontinye sa. Li bon sijè k rete la non mesye. Nan pwochèn emisyon n ap ka enplwa mesye. Yon erè, menm jan ou soti la Regi, ou fè yon erè, m padone w jodi an, 2 jou aprè ou refè l ankò. Se sa m ap di w. M pap ka kontinye re, re, re padone, re padone. Bon, n ap di tout moun se la ke nou rete. Mwen menm, m pa pral di plis sou sa. Yon moun ou estime ke ki pase mizè avè w, ki soufri pou ou, li ka fon erè. Pase ou menm tou, ou ka fon erè. Tout moun ka fon erè. E se reflechi, bat pou n reflechi avan nou poze aksyon. Pase pran de twa zan pou konstwi yon relasyon, epi yon senp erè ou kite l gaze, Moun ou pral jwenn nan, moun ki kite l la se Oriol te fè l kite l? Eske ou pa nan mezi pou korije moun sa kou pran ke moun ki te nan men l lan kite l pou tenten wewe? Se menm mizik Wendy m aprann lan, ou konprann? Sa vle di ke pat pou korije, ede moun nan, padone l, eseye l, ede l korije erè l fè a pou l pa refè l ankò, olye ke pou di ke wap kite l dèske l fon erè pou al pran yon moun. E moun wap pran an? Eske ou konnen poukisa e moun ki te nan vil la kite l se wala sa vle di sa se te deba ann eseye padone paske emisyon an e rekonsilyasyon ke nap preche ann eseye wè kòman ke n ka ini pou n e paske twòp relasyon kraze ok e pwochèn emisyon nap gen pou n pran ke e efè tekno nouvèl teknoloji n kapab di Ki efè l fè nan relasyon yo? Nou estime ke tout tan mond lan ap vin evolye plis, se konsa ap vin gen plis pwoblèm nan relasyon. Lontan l pa t konsa. Lanmou ap ekate. Lanmou ap ekate.
Telefòn vin pran plis plas. Menm jan Gaspard Trudel di l, nou pa p melanje sijè yo. Epi mesye, yon dènye mo mesye pou n ale. Ki konsèy, paske n ap ban konsèy tou pou jèn yo, yon konsèy an kèlke segond pou jèn yo epi pou granmoun ki gen plis tan ki renmen ki gen 10 15 an maryaj kòman yo kapab ede jenès lan pou yo pa tonbe nan twou. Bon pou jèn jèn ayisyen ou ayisyèn ki ap swiv ki pral swiv ayiti dyalòg ayiti emisyon dyalòg rekonsilyasyon Si moun ki gen 15, 14, 15, 16, 17 ans jiska 18 ans, se vre ke lanmou an nou ne ansanm avè li. Nou gen lanmou an nan kè nou paske nou se pitit Bondye. Lanmou santimantal la tou ap vini otomatikman tou. Men, pran san nou, pran tan nou, pran tan nou paske nan laj sa yo nou pap ka fè yon chwa, nou pap ka vreman reflechi pou n di ki jan de moun ke nou gen bezwen. Lè w nan laj sa yo, ou gen ou gen yon anvi renmen, ou gen yon anvi konnen sa k genyen nan relasyon, lè sa a lè pòt moun, premye moun ki vin koze avè w la, ou tou pran l, men se pa paske ou renmen moun nan vre, men se paske ou gen yon foli. Omwen tann nou fin pase etap 18 tan an pou n kòmanse konprann, pou n kòmanse ap poze kesyon byen, pou n konprann ki sa k lanmou an, Kisa lèw pale de lanmou de Dye a, lanmou santimantal la kisa ou ye pou n ka anvan ke pou n antame yon lanmou santimantal. Sa se konsèy sa map bay jèn nou e granmoun yo e ki reyisi ki fè 50 ans 100 bon 80 tan maryaj. E m panse e yo ta sipoze gen vin nan emisyon pou n ta jwenn youn oubyen rele ki pou ta ba nou sekrè N ap panse sou sa ki pou ta ba nou sekrè ki fè yo maryaj la pran tout tan sa e m panse sa e youn nan granmoun yo pou n ta chèche jwenn ki gen nou mèt ta gen yon moun ki gen 20 tan 20 tan maryaj. Bon ok demen 6 ans bon 10 15 ans ki pa fasil e koman yo fè e nap vin avè yo nan emisyon sa e mpanse yo kap ba nou an map salye tout e salye tout oditè oditris tout fan kap gade e dyalòg ayiti emisyon dyalòg e rekonsilyasyon nap mande pataje like fè kòmantè mande zanmi w pou abòne fanmi w e fè konnen ke dyalòg tv gen anpil bèl emisyon e pou yo ret branche ret konekte avèk chèn youtube sa. Ok
Richard dènye mo poun kapab fini ou tande wap bay sèlman menm jan Regina sot dil lan konsèy pou jèn yo konsèy pou granmoun yo tou. Ya konsèy pou jèn yo
timoun 14 15 an yo yo ap ase jèn toujou yo gen anpil tan devan yo yo kapab toujou tann lè pou yo renmen an apati de 18 ans yo kapab jwenn yon moun pou yo kapab renmen. Nan laj sa yo se laj jan nou t sot di an, se laj foli. Yo gen twòp tan yo devan yo pou kapab fè yon vrè lanmou. E pou yo kapab fè yon vrè chwa pou yo kapab renmen yon moun vre a tout kè yo. E pou moun ki deja fè plizyè tan marye yo, granmoun yo sitou 10, 15 an maryaj, nou panse ke se yo menm ki ta dwe la pou y ap ba nou ki sekrè k genyen nan sa. Paske yo menm yo gentan pase, yo pase deja yo konn ki sa k genyen ladan l. Nou di oditè oditris yo mèsi swiv tele an swiv Dyalòg TV nap pote plis emisyon pou ou abòne chèn nan Dyalòg Ayiti abòne avèk chèn nan nap jwenn anpil bon konsèy kap bon pou nou mèsi yon lòt fwa. Bon nap di mesi tout moun nou pap di twop mesye e konsèy nou yo tout moun pral aplike yo rete konekte rete veye nou sou dyalòg ayiti wap jwenn tout bèl emisyon yo bonswa tout moun bonjou bonswa kelkeswa kote ou ye an ale.